Hello lo lo sak pase na boule sak pase se sou Yvan ankò ti a na janm te wè nou te vin ta tounen pou yon lòt video epi men mwen pou kòmnse se yon video ma di mèsi ansanm avèk ou menm ki abone ansanm avèk chanèl la mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou lage yon like e ki toujou lage yon kòmantè mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou pataje video I love you too. Silvouplè video sa pa fèt pou gadel devan timoun paske li pa pou timoun e si tou fwa ou son granmoun ki nan fè bagay ki pa renmen tande gwo mo ki pa renmen lè moun ap pale de fè bagay video sa pa fèt pou ou. Jodi mwen pote yon bèl video pou nou kisa fi renmen lè gason fè lè yap fè bagay sa fi renmen sou kabann Janm toujou di chak moun diferan so sa ka rive nan tout sa map di yo la yonn pa pou yon fi chak moun diferan but m konnen majorite fi renmen bagay sa yo e ou menm ki fanm nan wa dim kiyès nan nimewo ki nimewo paw la ou konprann. Ou menm fanm si sa e video sa map di pa bliye pou al follow m sou Facebook ki se Tiana Mondésir e pa bliye pou al follow m sou Instagram ki se Tiana Mondésir e pa bliye al gade Tiana Paula kap gouye sou Tiktak ki se Tiana Monedy map diw moun kap gade video sa please abone ansanm avèk chanèl lan paske m vle pran premye plas. Premye bagay fi renmen lè gason karese tèt krèk li an bon kreyòl. Fi renmen lè gason pran sann, pran tann pou lap souse tèk krèk li. Konn anpil gason kap poze menm kesyon an poukisa gen fi ki pa renmen lè yap souse klitoris yo. Se pa paske fi an pa renmenn anpil fwa se paske ou fèl avan lè an Poko bon lè an. Ou pa bliye klitoris son bagay ki sansib anpil. Dèke wal mete dwèt ou nan klitoris fi an, bouboun fi an pa mouye, li fè mal anpil. Fi renmen lèw jwe ansanm avèk klitoris li but se lèl nan bon lè an. Fi renmen lè wap jwe avèk tèt krèk li, lè wap souse tèt krèk li byen souse se lè li nan bon lè an. So ou paka just kòmanse boum epi ou tonbe la ou di ok banm fon ti bèf fou epi ou gentan mete lang ou nan klitoris fi an wap wè fi sa pa renmen l. So se youn nan rezon wap wè anpil fwa fi pa renmen Lè w manyen bouboun yo paske ou manyen bouboun yo mal. Nan lè ou wè fi an kò fi an vle l lan wap konnen sa. Wap wè fi an ap ouvi pye l pi laj, wap wè kò fi an ap pi mouye ba ou. E wap wè fi an pran tèt ou pou la fòse pou w fè l. Dezyèm bagay, fi renmen lè nèg li dire sou kabann. Menm si w pa gen bann nan bouda w eseye kanmenm pou w fon fason pou dire. Lè w pral vini, si tou fwa w santi bagay lan kòmanse bon pou ou, ki sa w ka fè? Gason, depi vini an gentan nan tèt yo, nenpòt sa ou fè y ap vini. But, si nou fwa w gen pwoblèm sa, kit eseye l. Si w wè w pa gen bann, chak fwa w pral vini, espire vrèman ba, retire bwa a nan bouda fi a, retire l pou kèlke segond apre sa remete l ankò, tankou m te ka di w 30 a 40 segond oubyen 1 minit tou sa depan de ou menm. So wap wèl pap menm feeling nan sekous vini an ap pase sa se pou kelke gason paske gen gason depi yo mete tèt yo pral vini yo vini so fi renmen menm si w tande fi an ap di w oh mwen menm depi nèg lan banm 5 minit li bon ti cheri manti manti manti fi renmen lè nèg li Dire sou kabann. Fi renmen sa. Ep gen yon dire ki twòp ki pa bon ou konprann gen yon dire ki depase ki pa bon but pa gen fanm ki renmen lè nèg li a fè 2 3 minit 5 minit and then that's it lè konsa ou sal koko fi an pou granmesi. Twazyèm bagay fi renmen konnen lè nèg li pral vini paske wè lè nèg lan pral vini son lòt vibe son lòt bagay Koz ou ka santi li mache nan tout kò. Fi renmen lè nèg li pral vini pou nèg li pase men nan senti l pou l ranbrase l, pou l peze l lè konsa w santi bwa nèg la ka vilbre anndan bouboun ou. Fi renmen sa anpil. W ap wè gen de fi ki pa tèlman renmen lè nèg la ap vini epi nèg la fè l vrèman dousman. Ou konprann paske lè w fè l dousman gen de lè nèg fi an pa santi vibrasyon an. Gen de lè lè w ap vini ou fè fi an santi. Se gason ye cheri map vini ouvè pyo bon mwen banm koko w poum vini fi renmen Santi vibrasyon sa. Paske se lè sa bwa a byen vilbre paske lè sa bwa a byen detire yes fi renmen sa. Katriyèm bagay fi renmen lè wap fè bagay ansanm avèl pou toujou santi bon pou bouch ou santi bon paske gen fi lè wap fè bagay ansanm avèl fi an renmen pou wap bol fi an renmen pou lap pran sant ou Lè nèg santi bon son bagay ki atire fi anpil. Son bagay ki fè fi an anvi manje. Son bagay ki fè fi an anvi fè bagay. Dezyèm bagay, fi renmen lè w ap fè bagay ansanm avè l pandan w ap gouye, antre, soti. Ene bagay lan bon pou w fon ti kanpe bagay lan epi w kite bwa a anndan bouboun fi an Epi ou pa gouye ditou epi ou fè bwa kap mate andan fi a. Fi renmen sa anpil oh mon Dieu. Fi an renmen lè w tap gouye moute desann pou w k fon kanpe nan gouye an epi pou w kite bwa andan fi an pou w pa fè anyen ditou pa epi pou w ap mate bwa andan Bouboun fi a. Fi renmen sa anpil. Eseye l, si tout fwa poko eseye l, eseye l. M pa konn sa w ap tann. Fi renmen sa. Yes, fi renmen sa. Lè sa fi a santi w se yon gason. Gason ki rele gason. Li wè l pa ba w manje pou granmesi. Sizyèm bagay, fi renmen lè w ap fè bagay ansanm avè l pou konprann kò l. Menm si l pa pale pou w konnen ki sa l vle. Menm si l pa pale pou w konnen lè. Ou bezwen moute vitès nan gouye an, bezwen rale levye, lè w bezwen fè yon desann nan gouye an, lè w bezwen pou l manyen krèk li, lè w bezwen pou ap peze pwent tete l, lè w bezwen pou ap pase mo sou tete l. Fi renmen lè w ka konnen kò l. Gen anpil fi ki pa renmen pale. Fi an renmen kòmsi lè w ap pote atansyon ansanm avèk kò l. Paske kò fi an di w tout sa l bezwen. Kò fi an di w lè pou w gouye pi fò, kò fi an di w lè pou w bezwen pou bwa ale pi. pi fon anndan bouboun ou, kò fi an di w tout sa menm si fi an pa pale w ap konnen. M ap ba nou yon ti kou tou piti mesye. W wè lè w ap koupe yon fi, depi w wè fi an pran de men l ap peze po bouda w ansanm avè l, sa vle di fi an bezwen pou koupe l pi di, fi an bezwen pou antre bra w pi fon anndan bouboun li, fi an bezwen pou fè bagay lan pou w fè bagay lan pi cho. Yes! Fi an just renmen sa lap pran an, li ta vle pran tout, e menm jan gen fi kap di w konsa, cheri, banm tout zozo, m vle si tout zozo, banm tout. Gen fi kap mande w bal tout, but gen fi tou k pap mande w bal tout, gen fi se bouda w li peze. Lè l peze bouda w se yon fason kòmsi bwa w vin antre pi fon anndan bouboun li. Ti cheri, ou pa fèk nan fè bagay. Gen de kèk ti bagay cheri, fò w konnen yo, ou konprann, fò w pote atansyon ansanm avèk kò fi an. Sa w a fè an, kò fi an di w sa l bezwen an. Ou ap santi lè fi an bezwen sa l bezwen. Setyèm bagay, fi renmen lè w ap fè ti bèf pou li epi w ap pran de moun pou w ap mete l nan tete fi an, pou w ap pase yon ti krache nan dwèt moun pou w ap woule l nan prent tete fi an. Fi renmen lè w ap fè ti bèf pou li epi w ap itilize men tou. E pa sèlman bouch ou pou w itilize. Itilize men w, Bondye ba w de men, Bondye ba w bouch, w ap travay avèk tou le twa An menm tan. An menm tan, ou ka mete lang ou nan tèt krèk fi an epi w ap fou yon dwèt ou anndan bouboun fi an epi w gen lòt men w nan ki nan tete fi an. E sa k fè gen fi ki depanse pou gason tou. E sa k fè gen fi tou ki renmen nèg li. E sa k fè tou gen fi ki fè anpil sakrifis pou nèg li. E sa k fè tou gen anpil fi ki bay nèg li love. Lè w wè fi sa yo, pa poze tèt ou kesyon pou w di m pa konn sa fi sa jwenn nan nèg lan non. Li jwenn cheri se ou k pa konnen paske sou kabann mwen nèg lan mete lang li nan tèt krèk lan epi pou la foure dwèt li Ooh Jezi. Yes ga fi renmen sa. Lè wap fè bagay lan, fè bagay lan vivan ou paka fè bagay lan wap fè wap fè yon ti bèf pou fi a epi se sèl lang ou kap travay pou nèg sa yo gen 10 dwèt e pou nèg sa yo gen 2 pla men ou paka fè ti bèf epi pou ou jis like se lang ou sèlman kap fèl e non demon yo sa wap fè avè yo. Saw pale oo. Fi renmen sa anpil. Degaje w ti cheri. Degaje w. Bay fi a afe l. Uityèm bagay fi renmen lè se li menm kap gouye epi pou nèg la fon ti asiyis tou. Lè sa ou bay fi an plis ankourajman pou fi an gouye toujou. So pa fè l twòp paske fi pa renmen lè wap fè bri menm jan ansanm avèk on fanm. Paske ou pa fanm ou pa zizi. Ala e gonpaw on gason woy woy woy. Ou dwe fon ti asis tou piti ki nan sans fi an. Fi an renmen, si lap baw sèvis lan ou renmen sèvis lan ou demoutre fi an ou renmen l. Ou konprann? Fi renmen sa, pa fè twòp asis, just fon ti bagay tou piti, yon ti bagay lejèman, ou pa bezwen fèl anpil paske lè w fèl anpil twòp, fi pa renmen l. Ou konprann? Ti bagay lejèman paske gason e. Pran fòm gason. Nevyèm bagay fi renmen, lè vwa a anndan bouboun li epi w ap itilize lang ou pou w ap souse pwent tete l, pou w ap woule lang lan nan pwent tete l, pou w ap bo ansanm avè l, pou w ap pran lang ansanm avè l, pou w ap pase lang ou bò kou l, o Mon Dye! Pou w ap jwe ansanm avèk cheve l. Lè Gwal dan fi an, pa bliye ou stil gen men yo, ou stil gen bouch yo, itilize yo tou. Lè Gousso fè bagay lan pi cho, lè Gousso fè fi an pi renmen w, fi an pi damou w, fi an anvi fè bagay ansanm avè w, wap wè depi w pase men sou fi an, ou pase kle an epi ou lage. Ou konprann? So se youn nan rezon apre gen defo ou gen fanm nan cho. E ou k fè fanm nan cho anpil fwa. Ou konprann? Se pa paske fanm nan cho. Paske fanm nan konnen lè l ap fè bagay ansanm avè w, li konn kijan l santi kò l. But si w ap fè bagay la e kòmsi bwa anndan anndan bouboun fi an, ou pa fè anyen, ou pa ap itilize bouch ou, ou pa ap itilize men w, sèlman bwa anndan fi an, like no, sa rele kòl mòzò, se poutèt sa pa wonte ba w tete. Ou konprann? Pou w demoutre fi an, s on gason m ye, m ap koupe w cheri, ranje bouda w, Map fè w voye. Yes fi renmen sa humm. Si se manti ma fè medam di ma fè manti. M pa fè manti nan ti anoy. Ti ana pa bon manti. Ti ana pa gen manti ladann. Ti ana pap bon manti. Dizyèm bagay fi renmen tande lè w ap koupe l. Lè bwa anndan bouboun li pou nèg la di Wouch manmi gadon koko humm koko a dous I love you manmi yes manmi koko a dous manmi koko a dous yes lè koko a dous di fi an li dous fi renmen tande sa yes fi renmen tandel nan bouch ou lè bo a andan bouboune fi an santi son ap pran dous pou di fi an li dous di fi an li dous bon ou konnen li dous monchè ou konnen li dous sak fè w pa dil dous fò w dil dous paske li dous son siwo myèl Son siwo myèl kite manmanm li dous cheri di fin an yes manmi li dous bebe koko a dous yes fi renmen tande sa. Onzyèm bagay fi renmen lè wap bal pòz diferan se pa kòmsi pandan fi an ap enjoy bagay a lanmou a andann epi se lè sa wap fè fi an vire epi ou pa menm konn ki pòz pouw ap fè non. Pase gede yon bwa wap pran timoun bwa sa telman dous bwa sa telman gou lè nèg sa retire bwa sa andon pou nèg la panse ki pozisyon pou nèg la gate koupe an nèg la katel paske ou pa sipoze nan ap panse ki pozisyon pou man virem la tounenm la banm moute banm bwam yes pase gede yon bwa wap pran timoun bwa sa telman gou ou pa anvi kite bwa soti nan bouboune menm pou 2 segond. Non, bwa pa ka soti menm pou 2 segond. Pase fon bwa a anndan w. Ou konprann? Fon bwa a anndan w pou soti son ap pran. Dezole si mo a twòp pou nou ase jodi an. M pa kapab. Si m al di nou ti bagay piti yo, li p ap gen sans. Ou konprann? Douzyèm bagay, fi renmen lè w ap koupe ansanm avè l pou l santi bwa sa twòp pou li. Pou l ap di w cheri m santi bwa a twòp. Manti wi! Menm si l ap di w retire l. Menm si l ap di w fè w ralanti, manti! Renmen fi an renmenl yes. Fi an a renmen pou lap pran bwa pou l santi se komsi manje sa w mete nan pla men nan tro cho fok ou soufle l yes gen de lè kote w jennen fanm sa ansanm avek bwa sa la ou mete men w nan kou fi an ou rale cheve ou fout fi an de twa tap pa pa pa ou make bouda a yes lè sa w santi fi an bwa a tro cho komsi wap tranble fi an ap tranble se bagay lan tro cho Fi renmen pou la fè bagay ansanm avèk nèg li, gen de lè pou l santi bwa a twò cho. Yes, bwa a twò cho vre. Trezyèm bagay, fi renmen lè w ap fè bagay ansanm avè l pou w fè l vini avan. Si w pa ka fè l vini avan, vini ansanm. Fi renmen pou w fè l voye. Gen anpil gason ki pa renmen fè fanm nan voye, yo di w, fi an pa ka voye, pa gen fanm ki pa ka vini. Tout fi ka vini. Sophie renmen pou fèl vini avan. Yes fèl vini avan oubyen vini ansanm. Fi pa renmen lè wap fè bagay nan moman fi an pral vini epi wap chanje pozisyon lè konsa ou fè fi an mal pou vini fi an vin paka vini nan moman ou wè fi an bezwen bagay lan fi an pral voye rete la e kenbe voye pwa lan Poko voye, paske gen fi ki pa renmen pou lap voye ansanm avèw, gen fi li renmen poul voye pou kont li poul enjoy sa lap fè an, poul enjoy vini an, si vini nèg lan pral vini, kenbe vini w nan, kenbe vini w nan, banm vini anvan cheri, paske pa tout lè m bezwen vini ansanm, gen de lè mwen bezwen poum ak vini, poum santi tèt krèk la ap byen bat sou bwa nèg lan, kitem vini anvan cheri, fon kanpe, kitem vini anvan, ou konprann. Katòzyèm bagay, fi renmen pou kontinye fè bagay ansanm avèl menm si w gentan vini. Imajine w fi an poko vini se nèg la ki gentan fin voye. Epi lè nèg lan fin voye, epi l kouche l al dòmi. E mwen menm, m te ko voye cheri? Ou wè tèt ou sèlman. Fi renmen si tou fwa w vini anvan l, kontinye sòt ap fè menm si se dwèt ou. Si tou fwa peni an poko rèd, poko ka rèd, menm si se dwèt ou, menm si se yon ti bèf w ap voye m al lave pou mwen. E ou gentan fini cheri? M poko fini paske m poko voye. Si m poko voye, m poko fin fè bagay. E ou gentan fin fè bagay? Mwen poko fin fè bagay. Fon fason kanmenm pou m fè voye bak la si se lang ou si se dwèt ou nenpòt sa li ye an fanm nan renmen sitou fò w fin voye ou menm fon fason kanmenm pou fè voye paske se ou k gentan fin fè bagay m poko fin fè bagay Dezyèm bagay fi renmen lè ou mande l èske l satisfè paske se anpil fwa ou konn fin fè bagay epi w voye epi w panse ok yes m sot fon bon travay non cheri pou ou Ou santi bagay lan te bon but e pou mwen? Mande fi an eskel satisfè. Si fi an diw non li poko satisfè e gason w ye, wap fè kou w konnen pou fè fi an satisfè. Paske ou satisfè but mwen menm poko satisfè. So ake nap refèl ankò, m pa kyè jan wap fèm satisfè an cheri, fè fè ti bout anbam voye.